Kèk senatè nan Kongrè Lèzetazini an rive fache avèk peyi Brezil e mande Joe Biden prese prese pou yo kapab pran desizyon anvè peyi sa ki se Brezil. Nan jou ki sot pase yo, swa samdi 25 mas la, Prezidan Lula te gen pou l antre Lachin pou l te vizite konfrè li Xi Jinping. Nan vizit sa yo te gen yon pakèt bagay yo te pral pale, pa egzanp, Brezil te gen ladan l 20 akò ki te prèske siyen pou yo t al regle. Samdi ki te 25 lan, Prezidan Lula te gen pou l fè vizit sa a kote li t ap akonpaye plis pase 200 antreprenè nan peyi Brezil pou l te kapab rive lòt bò sa a pou al negosye avèk Lachin. Men, nan vandredi, medsen prezidan an te pral anonse ke prezidan an gen pwoblèm sante kote yo te pral pibliye li gen pwoblèm nemoni, Li kite vwayaj sa pou l te fè nan dimanch. Dimanch 26 ki sot pase a, yo pral pibliye yon lòt nòt kote yo di prezidan an pa gen kondisyon pou l vwayaje nan peyi sa a ki se Lachin. Avan sa, Kongrè Lèzetazini an, spesyalman yon senatè repibliken ki se Pete, te pral envite reprezantan Joe Biden nan Kongrè ameriken an pou yo te pale sou dosye Brezil ke Prezidan Lula gen pou l vizite Xi Jinping. E sitwayen sa te mande poukisa Joe Biden kite se Lachin Prezidan Lula pral chèche envestisman pou l vin fè Brezil. Sa te pral bay yon pakèt pale e te pral gen jèn ki te pral pwofite di li panse se yon chans pou peyi Brezil kòm youn nan peyi ki andeyò wout de swa, selon sitwayen sa ki se Pete ki se yon Repibliken, li ta pral mande prese prese pou Joe Biden aplike prensip sa ki se Doktrin Monroe a, kote Amere o Zameriken. Al site sa kòm yon bagay pou Joe Biden fè prese prese pou l mete sele sou peyi Brezil ki vle ale jwenn la Chine paske yo di yo preske pèdi peyi sa ki se Brezil. E nou konnen kisa Brezil reprezante nan Amerik Latin nan, se pi gwo peyi e nou konnen li se dezyèm peyi ki fè Lèzetazini fè anpil lajan. Lèzetazini se dezyèm patnè Brezil nan zafè komès. Arjantin se twazyèm epi peyi sa ki se la Chine rive an premye peyi kap fè Brezil vann, fè lajan eksetera. Nan pil akò sa yo mesye dam sa yo te pral siyen, gen akò sa ki rele Sibèz 6 la, ki se yon satelit peyi Lachin t ap pwodui pou Brezil kote kapab rive kapte tout imaj sou teritwa l la depi nan espas soti anba tè a kote pou li kapab sekirize espas sa a. Se ansanm bagay sa yo Brezil te gen pou l al negosye avèk Lachin avèk yon lòt pakèt bagay kote Prezidan Lula t ap pwofite pale de gè sa ki ann Ikrèn, ebyen Prezidan Lula vin rive pa fè vwayaj sa a, yo kanpe vwayaj la, li kapab fèt nan mitan Ane sa si papa Bondye kontan. Kesyon anpil moun ap poze, eske se paske prezidan Lula pran presyon nan men Lèzetazini ki fè li pa rive lòt bò sa a Lachin al negosye? Gen anpil kesyon, eske vrèman prezidan an se malad li malad oubyen se anbago Lèzetazini paske Lèzetazini ap mete tout sal ka fè la pou brezil paske brezil se yonn nan peyi ki poko rive nan amerik latin nan la ki poko rive al jwenn peyi sa ki rele la chin malgre nou konnen la chin gen anpil envestisman li fè nan brezil kote li prete anpil lajan atravè bank sa ki rele NBD ki se nouvèl bank de devlopman sa vle di Anpil moun ap poze kesyon la a jodi a, èske se presyon sa a peyi Brezil li menm li pran nan men Lèzetazini ki fè li pa ale Lachin? Mwen panse se sa m te gen pou m di nou, paske m te pwomèt nou si vizit la fèt n ap vin rakonte w ki sa k tonbe, ebyen mesye sa yo te gen pou yo rankontre demen a k ap 28, ebyen vizit sa a li pa rive fèt ankò mesyedam lasosyete, prezidan an li gen ti pwoblèm selon sa doktè li di ki se Nemoni, Nou pa konnen si nemoni an kapab fè vwayaj la pa fèt, men li pa fèt, anpil moun ap poze kesyon, èske se presyon sa Lèzetazini li menm li bay ki fè Prezidan Lula pa rive travèse Lachin kote Lula te travèse Lèzetazini li te fè 2 jou sèlman, 2 jou li pa t ale avèk yon pakèt moun kòm jodi a li gen pou l ale Lachin avèk plis ke 250 moun, ebyen nou kapab wè Tout bagay sa yo bay yon pwoblèm ak Lèzetazini ebyen ki pral pèmèt prezidan an petèt nou kapab di li pa ale ankò. N ap swiv kèlkeswa sa ki rive parèt nan moman yo la nan dosye jeyopolitik, politik, diplomasi, n ap vin rakonte w li la. Se te zanmi pa w, Ansel Rachin.